Konnen nou zanmi lontan tou.
Bon, mwen renmen sa, mwen apresye sa. Mwen renmen sa. Jan amitye a ye a, bon, mwen pa rayi l ditou. Ou pa gade m mal nan sa m pral di w. Ans, an w pral di yon bagay ki mal? Non. Pa la pèn.
Konnen nou zanmi lontan. Konnen m gen lanmou pou ou, ba.
Ou serye?
Bon, pou ki sa w gade m konsa?
M pa t atann a sa w ap di a. Èske w serye m mande w? Wi. Pa di m sa w ap bwè non. M konnen w pa bwè. Bon, ou konnen m pa bwè ak mesye.
Kot menaj ou? M konnen w gen menaj.
Mwen ou konnen pa gen tan pou mwen. Pa tèlman gen tan, li pa banm tan. Ou pa wè ou menm ki toujou la pou mwen. Tout sa m bezwen ou toujou la ansanm avè m. Epi tou l pa p menm konnen menm. Kòman l ap fè konnen? M bay nan fè a nou de. Ou banm di yon bagay, tan m gen pou ou antan ke amitye, men se pa pou menaj ou. M byen avè w, m zanmi avè w. Nenpòt jan w ap di sa, l pa konnen jodi, l ap konnen demen. Kòman l ap fè konnen? Banm fon ti pale avè w. Ou konnen m gen avè w lontan? M pa ta vle wè mal pou ou. De menm tou m konnen ou pa ta vle wè mal pou mwen. M konsidere w tankou se sè m. M pa ta, m pa swete sa m pral di a deranje w. Ou son bèl timoun. Ou byen kanpe, ou byen fòme. Ou te ka fè madanm mwen, ou te ka fè nenpòt tip de madanm pou mwen. Men, premyèman, rekonèt mwen se byen byen avè ou. Amitye rete amitye, ni ou gen menaj ou. Lòt bagay map di ou ankò. Ou wè tan ou di menaj ou a pa gen pou ou a? Rekonèt se paske lap travay. Ou wè moun kap travay konnen l gon fiti. Li gen objektif. Li gon bagay lap reflechi. Li gon kote l bezwen ale. Ou wè moun, ou wè lè yon moun gen plis tan pou ou, konnen l pap regle anyen. Moun ou wè ki gen tan, ou ka jwenn maten, ou ka jwenn aprè midi, ou ka jwenn le swa, nenpòt pwoblèm ou gen ka reponn nan avè w la. Konnen l paske l pa gen anyen lap regle, li pa gen okenn fiti devan l, lap prepare. Met sa nan tèt ou. Wè moun ki pa gen tan lap travay, li gen plan, li gen objektif, li kon kote l bezwen rive. E kote l bezwen rive se pou ou avè l. Se bonè ou lap prepare. Sa se 1. Sa m ta vle konprann ankò. Si ou santi ou pa renmen menaj ou an, ditou ou pa gen fiti avè l, ou pa ka fè okenn wout avè l, tan pandan ou avè l la ou pral chèche pou lòt moun kite avè l. w ap gen yon lòt moun, e lòt moun w ap gen, w ap gen yon sèl moun. Paske ou se yon sèl. E si son pwoblèm ou gen avèl, chèche dyaloge avèl. Wè nan pawòl, nan pale, nan dyalòg, ou ka rezoud tout pwoblèm. Erè pou pa kite rive ou. Pa kite yon erè. Inèd tan. Dezè detan. Ou pral fò regrèt pou tout viw. E ki ka pwobableman fin jwi tan Bondye te baw fè sou tè sa. Se dwe w met sa nan tèt ou. Annou toujou ret zanmi tande. Mwen renmen w men se pou abitye.
M gen ok m pral pale ansanm avèl. Mèsi pou konsèy ou.